Sa kap fèt, sa kap fèt, Maestro Richie pale de sa k te pase Manhattan lan ak Guy Wewe, kote anpil medya ap itilize ti videyo sa yo kont animatè a. Maestro a di Guy Wewe gen etik, yo pa achte bouch li, li pa konn denigre mizisyen, se pou etchemay lap travay. Nèg yo egri de siksè Guy Wewe. Antouka, maestro a frape plizyè medya kap denigre moun pou voye lòt atis moute. Ann fon ti gade. Sa kap fèt.
Lotrejou. Pandan bagay Manhattan Takeover a, e lè n desann elikoptè a, m te di Ti Joel, avoka peyi a, vini avèk Cullinan nan. So lè m wè Cullinan nan nan pakin nan, m panse se se msye k vin chèche mwen. M al monte nan Rolls Royce lan, epi Guy pral vini nan Rolls Royce lan. M fè plas pou Guy, paske Guy se afè pa m. E Guy gen etik, pa gen moun ki achte bouch msye. Sal gen poul di an l dil. E se pou sa m renmen li se pou sa ke m kanpe dèyè l. E erè Guy fè yo m fè tout deja mwen menm. Sa vle di ke m pa pi bon pase misye so m pa moun ki ka vin jije misye. Ou konprann? Si gon bagay m ka ba l kòm konsèy m ap ba li l. Men m konn kote kè l ye an tèm de etchenmay lan. Misye pa vini fè kòb pou l fè kòb nan etchenmay lan. Misye vini pou l sèvi etchenmay lan. Se pou sa mwen m kanpe dèyè l. E mwen menm M gon pakèt nan animatè òganik yo. Animatè m grandi ba avèl. Gen nèg ki jèn la kap fèl byen, kap eseye fèl byen. E moun sa yo, m idantifye yo, e mwen menm map kanpe dèyè yo. Men depi m konnen ke se pimp wap pimp konpa, wap pimp mizik lan, wap denigre mizisyen, wap denigre atis ki fè yap gade w, m pap mache avèw e ou pap jwenn mwen. Osi senp ke sa. Ok so mouvman Guy Wewe an lè Guy fin monte epil di ke kameramann pral monte m di aa ou pral vin anmèdem ak kesyon la paske m konnenl pa senp so m di a pito m jetem m al nan kadilak la m ale mentnan fawouch show biznis se fawouch si yon moun paka pran fawouch se retire kòw ladann ok. Men, m reyalize ke gen de moun, se pa fawouche ap fawouche Guy, se de moun ki egri kont siksè misye an. Se pou moun sa yo m ap fè ti videyo sa, paske misye se pa yon moun ki yo pran vin mete nan pozisyon li la, ni ki leve yon bon jou epi l jwenn li la. Se yon moun ki travay, e nou tout swiv trajektwa misye pou l rive la. Sa vle di ke wè si nou egri avèk misye, jere egri nou an, paske mwen menm, sa a m pa ka jere l pou nou. Ok! So mouvman an fawouch lan ok paske depi gon erè mwen m pat konnen si li te live se sak fè m pale konsa paske m konnen m gen relasyon sa avè li nou blage konsa n pale konsa men tankou devan moun yo m pa tap fè l konsa paske yo te ka entèprete l jan n entèprete l nan la se pou sa ou konprann men antre nou blag fèt misye fè blag avè m m fè blag avè l ok bagay ki pi serye an nou pale bagay ki pi serye. Korona pa siklòn. Eksplike m poukisa chak kou gon varyan li vin a yon non. E li se mwen sèl kap poze tèt mwen kesyon sa a. Li deranje m. Paske li parèt tankou se yon bagay yo prepare, se yon bagay yo kreye, yo vin avè l. Paske ou pap konnen yon varyan rele omikron avan menm ke bagay la fèt. Sa vle di ke gon men dèyè l. Èske se mwen menm sèl? An nou panse mwen menm. Lita men nou still ka panse a bagay serye ok.
Depi apre retou Djakout Number One lan, yo lanse operasyon detente a. Djaz la ap jwe on konpa solid. Anpil djaz pè jwe ak Number One lan, daprè kèk pwomotè ak kèk medya. Ebyen, jan sa te anonse depi kèk tan,

San yo pa bay yon dat fiks fanatik konpa dirèk fanatik djakout number one ret veye Abòne si ou nouvo sou chanèl la Kòmante like pataje videyo sa epi klike sou ti klòch la pou ka premye moun ki wè videyo nou yo lè yo lage.